sa posib, ki ap vin kreye byen si yon pwoblèm. Paske si moun nan li menm li fè timoun nan isit, moun nan pa ameriken eksetera, ya. Mèt la, an nou fè yon ti avanse la, paske m wè moun yo ap ekri talè. Moun yo ki anba a, kite m eksplike nou sa. Ou konprann ke nou tout nou pa gen menm ka. E fòk nou konprann sa, genyen enfòmasyon mèt la ap bay, l ap bay yon enfòmasyon jeneral, se ke pa konprann ke enfòmasyon k bon pou ou a li ap bon pou lòt la. Sa vle di li ap bay yon enfòmasyon kote ke li ap di men sa l ye, men sa l ye. Kounye a la si ou gen chans, si ou kapab. Kounye a la, bay moun yo opsyon yo. ki opsyon, ki tip dopsyon ki kapab gen pou yo ka gade, epi pa bliye, pa bay manti. Vin dwat devan avoka a. Moun yo ta renmen konnen opsyon yo. Ki opsyon ki genyen apre azil, e kis apre maryaj, ki opsyon ki genyen pou yo benefisye. si yo jwenn ak yon avoka. Ok bon se rezon ki fè ke mwen pa vle antre twòp nan opsyon yo se paske m pa vle moun yo fokis twòp sou opsyon an paske kounya la nou pap pale de Biden nap pale de tps nou gen moun ki gen 15 an nan tps so opsyon yon moun ki gen 15 an ki genyen avèk yon opsyon yon moun ki gen 3 zan a tps pa menm si yon moun fèk fè tps pa egzanp moun nan gen 1 an nan tps lan moun sa petèt ka fè yon azil ki ap fè sans. Men yon moun ki gen 10 an, 5 an nan peyi a paka fè yon azil. Paske li pa fè sans. E Ok? sa yo Sa bezwen vle di konnen. ke ou ou menm ou pap ka parèt devan gouvèneman pou di ke ou pè tounen lakay ou akoz de pèsekisyon. Par kont, ou te gen tps wap monte desann Ayiti. Sa deja pa fè sans. So, men kisa ke mwen menm mwen vle ke pou moun yo konnen. Jan ke mwen di a, anpil nan nou gen opsyon, genyen nan nou ki pa gen opsyon. li enpòtan pou nou chita pale avèk yon avoka. M pa konn ki jan pou m di sa ankò, si se 200 dola avoka chaje 300 dola, chita pale avèk avoka a, ba li tout istwa nou pou li menm pou l gide nou pou l konnen ki sa ke nou menm nou ka fè. Kounye a la a, e. Byen sur dènyeman lèm te fè live lan si nou te la mwen te bay des options byen sur m te pale de travay ki ka sponsorizew genyen diferan de tip de viza ke ou ka benefisye de yo mwen panse ke moun ki gen tps yo spesifikman ki gen anpil tan nan peyi a ki pwofesyonèl pa egzanp si ou gen 15 an nan peyi an ou se yon kontab ok wap travay nan domèn nan ou genyen sa ou genyen yon bachelor degree ou genyen yon masters Ou menm, ou gen yon lòt wout de sòti. Gen yon viza ki rele EB-2, ok, EB-2, sa se yon opsyon ke tèt ou menm ou ka gade, e gen yon pati ladan li ke ou menm ou pa bezwen yon moun sponsorize ou. Sonje ke m te pale dènyè fwa de kote w al nan travay ou mande pou yo sponsorize ou, gen anpil nan nou paske nou nan peyi a lontan, nou nan kolèj, nou gen degre eksetera, ke nou menm nou ka gen dè opsyon sa yo. Men pa kont mwen pa konnen ki opsyon ki ap travay pou ou, ou byen yon avoka pa ka konnen, tan ke fò moun nan konnen egzakteman ki sa ki spesifik a ou menm e fanmi ou, pou li ka di ou ok men ki opsyon ki ap travay pou ou. Men sa ki lesansyèl lan se ke fò ke moun yo pa rete pou di oh banm wè si e si lap chanje ide l. Yeah. Eske prezidan ka chanje davi? Wi. Men eske desizyon an ka yon desizyon final final? Wi. Mwen vle pou nou menm lè nap fè tèt nou travay, fè konnen ke se desizyon final ke li ye. Paske la, lè w konnen se dènye, nan dènye bout lan w ye, wap mete tout swè w deyò pou fè tout sa w ka genyen pou w retire tèt ou nan sa w ye an avèk fanmi w. Ankò yn fwa, mwen konnen ke li trè difisil pou nou tande, se pa tout moun ki ap genyen opsyon. Ok se pa tout moun ki ap gen opsyon kounya la ki sak pral pase gouvèneman e byen sur tps ap fini 3 out legalman yo sipoze ba nou yon ti tan pou nou deplase ok so yo ba nou jiska 2 septanm sa vle di ke a pati de 2 septanm se la ke yo pral kòmanse depòtasyon ok so E nou vrèman pa gen anpil tan devan nou, kòmanse jgade pou nou wè ki sa ke nou ka fè. Mwen panse ke m pa di, petèt ke ou menm ou ale kote yon avoka, ou pale avèk fanmi ou, ou konnen sitiyasyon tout moun, epi lè w rive ou eksplike sitiyasyon an. Bon, mwen menm lè m fè konsiltasyon, byen si moun nan di, oh, Miss Winnie, m gen yon kesyon paske manman m tèl bagay, m pa pral di, oh, se ou te peye m konsiltasyon pou m te pale avè w de ou menm, eksetera. Non So chita avèk fanmiw gade ki sitiyasyon ki tout moun gen an ansanm Si nou tout te antre a tps menm lè nou nan menm sitiyasyon pwopoze avoka men ki sitiyasyon ke nou twouve nou kisa ou panse ke nou ka fè Ankò yn fwa se pa nou tout ki gen opsyon men moun ki gen opsyon yo fò ke yo pale avèk yon avoka pou yo konnen kisa opsyon an ye. Kenzibi, Ann ann ann e e mèt la mèsi rete la ann wè Doc la non poun konn kisa doc la pote pou moun yo la apre sa poun wè ekonomis lan ki pral pale nou de sitiyasyon retonbe ekonomik ki kapab genyen e ki opsyon moun yo kapab genyen tou paske ekonomis lan gen mwayen poul di nou men ki opsyon mèt e pa mèt la non m pa nan mèt la la se nan doc la se malad m malad m malad nan tèt m malad nan kò paske gon bagay ki tonbe la. Ban mwen mande
doktè doktè ayiti kreye Yon sitiyasyon konsa lè w tande l, m pa konn kòman w te fè aprann li, m pa konn kòman. Mèsi Mèt Wini paske ou met nimewo a pou nou pou moun yo ka jwenn nimewo a. Gon lòt bagay. Moun yo retape nimewo a pou nou detan detan. Men Vivi fèk mete l pou nou ankò. Mèsi ankò Vivi. Mèsi ma ptit sè cheri. Gon lòt bagay ki an je moun yo pa wè. Ann al gade yon pati ki. trè psikolojik nan sitiyasyon sa a. Pa rapò avèk nouvèl sa a, Mèsi Jay Brown, kòman ou menm, kòman ou wè pèp ayisyen moralman nan yon sitiyasyon konsa, m pa menm di fizikman paske fò moun yo ta devan pou teste l, kòman ou gade moun yo, kòman ou wè, kòman ou panse, ki enpak ou panse sa ka genyen sou moun yo psikolojikman, sitou moun ki pa gen kay Ayiti? ki gen disetan isit, ki gen sèzan isit, e kounye a tout ti sa l te gen isit li te fè l, e vwala ke jan mèt la sot di a, gen moun ki pa gen opsyon. E moun gen anpil nan moun sa yo k twouve yo nan moun ki pa gen opsyon. Kòman w panse sa pral ye pou moun sa yo?
Ok map di tout moun bonswa moun ki fèk branche yo bon efektivman lèm te pran nouvèl lan se te yon chòk menm si nou te ka santi ke sa ta pral rive se kòm si ou gon moun ki malad ou gon ti espwa epi moun nan mouri li stil choke w ok menm si ou konnen moun nan ka mouri men li stil yon chòk donk se te yon chòk li te ye pou mwen m te gentan santi ke sa pral gon gwo enpak paske nou fè yon pakèt tan nap pale de pwogram Biden Biden Biden ki se 2 zan la ou ka di moun nan ok l fèk vini Petèt ke l ka aranje l on fason, byen ke genyen k pa ka aranje yo, men lè w ap gade on peryòd de 15 ans, se plis. E ankò.